Bonjou bonswa tout moun teknoloji an kreyòl rantre lakay ou ak yon lòt videyo nou espere ou te pase yon bòn semèn e n kontan jwenn ou pou videyo sa nan videyo jodi a nou pral montre ou kòman pou ranplase ekran iphone 7 pou sèlman 24 dola wi 24 dola sèlman. Ou konnen toujou pran yon ti poz, n ap tounen apre poz la. Ret branche. Mèsi paske w rete branche ou menm ki poko abone ak Teknoloji an Kreyòl ale sou YouTube tape Teknoloji an Kreyòl swiv nou sou Facebook chak semèn oubyen chak wikenn nou lage yon bagay sou platfòm sa yo ou menm wap kapab aprann ansanm avèk nou ki se objektif pa Teknoloji an Kreyòl. Jodi a nou pral montre w kòman pou w chanje ekran yon iPhone 7 kite konsa pou fèl vini konsa rezon ki fè nou fè video sa nou gen yon 6 deja oubyen 6S sim pa tronpem sou YouTube la al gadel si w poko gadel si wap gade nou video sa sou YouTube wap jwenn lyen an anba a si wap gadel sou Facebook wap jwenn lyen an anlè tèt la donk si w bezwen konn kòman pou fè 6 la. Ou byen 6 S la. Rezon fè m te vle fè 7 la, se paske fason 7 la ouvri ansanm avèk 6 la, se 2 bagay diferan. 6 la ouvri anlè, epi 7 la ouvri an bib. Ni 8 la tou. Donk, se sa k fè m te vle montre w kòman ou kapab fè sa. Donk, se sa k fè videyo sa a, nou pral gade l ansanm, nou pral wè kòman ou kapab ranje yo ansanm. Nou p ap fè anpil pale. E kote ou ka jwenn ekran an, map mete yon lyen anba video sa pou ou ka al sou Amazon e pou ou achte l. Sa m te renmen nan ekran sa m achte a se paske li tou vini avèk tounavis li, donk mwen pa menm bezwen al fouye pou m wè ki vis kap ouvri iPhone nan. Donk ann al gade kòman nou pwosede. Kounye a la nou kòmanse ouvri ekran an nou pral gade ak kisa li vini. Youn nan bagay kem renmen ansanm avèk ekran sa se paske li vini avèk yon yon pwotèj pou pwoteje ekran an. Donk apresa li vini avèk yon ti mat. Ti mat sa li genyen magnèt ladan konsa lè w mete vis yo sou li. yo pap pèdi donk sa se youn nan bagay ke m renmen anpil anpil anpil apre sa li vini ak pwòp tounavis pa l konsa ou pa bezwen al fouye chèche tounavis donk li vini ak pwòp pa l e fò m di w tou youn nan bagay ke m pa renmen se paske ekran sa li pa vini tou pare donk li sèlman vini ekran li pa vini avèk kamera devan epi li pa vini ansanm avèk. plak la. Donk fò al retire plak ki sou aliminyòm ki sou, plak aliminyòm ki sou lòt ekran ke w te genyen an, fò w retire l pou transfere l nan sa a. Donk se sa yo ke mwen menm mwen pa renmen ansanm avèk li, li pa vini tou pare. Men, kòm se yon videyo kote ke pou aprann ou tout bagay, konsa w ap ka wè kòman w ka retire kamera, ou p ap pè tou pou retire kamera a. Donk mwen menm pèsonèlman, Mwen pa gen pwoblèm ansanm avèk li. Men, m toujou sa si se nan link kote machnn lan w pral achte l, li pa vini ak kamera a, donk fò w transfere kamera a nan nouvo ekran an. Ok, ann pase a laksyon. Avan, avan menm ke m pase a laksyon, toujou sonje mete mat ESD ou pou pwoteje w kont, pou pwoteje sa w ap travay ladann nan, epi mete, mete gan si w genyen. Ok. Nade. Toujou sonje fèmen telefòn nan avan ke ou kòmanse travay ladan l. Epi youn nan bagay pou konnen tou lè w ap travay nan iPhone se ke gen 2 vis pa anba a, 2 vis sa yo asire w ke ou mete yo nan pwòp plas pa yo konsa pou pa andomaje anndan kote vis sa yo ye a paske lè w ap remete vis sa yo ankò fòk ou asire w ke tou lè 2 nan plas pa yo yo pa gen menm direksyon menm si w wè yo fèt menm jan yo pa gen menm dimansyon donk asire w ke vis sa yo goch al nan goch dwat al nan dwat ok n ap ale videyo a pi rapid pou l ka pran mwens tan. Ok, lò fin retire vis yo kounye a la, youn nan bagay ke mwen dwe mansyone se ke iPhone 7 la genyen yon bann ti kòl anndan ki kole anba ansanm avèk ekran. Donk wap bezwen yon bagay ki pou chofe sou kote yo konsa pou ka moli mòl kòl sa yo kòl nwa sa yo pou kapab retirel donk si w pa genyenl li vann sou amazon 25 dola jan wap gade nan foto wa la si w pa genyenl ou ka jis medam yo ka jis pran yon sechwa oubyen w prete yon sechwa donk lè wap pasel fòk pran anpil prekosyon pou pa kitel rete cho cho. Epitou wap bezwen suction cup sa yo konsa pou level epi pou wap travay sou kote a wap pase mwen genyen yon ti sponge mwen genyen yon ti zouti la m pral pasel sou kotel tanzantan map pasel sou kotel tanzantan map pasel sou kotel pou jiskaske li menm li ouvri ok. Donk fò pran anpil prekosyon pou pa fe mete bagay cho sa a pou l pa twò twò twò cho. Donk wap ba li tanzan wap pase l sou kote l tou piti tou piti tou piti wap pase ti cho a sou kote l pou jiskaske kòl ki anndan l lan molas epi kounya wap itilize suction cup la avèk ti zouti nwa sa a plastik nwa sa a. pou kapab fè travay la ok m pral avanse videyo a byen rapid pou n ka pran mwens tan ann al gade. Vwala kounya iPhone nan li menm li ouvri jan wap gade m te dil li ouvri tankou yon liv se konsa iPhone 7 la li menm li ouvri m pral retire suction cup la apresa pou nou kapab kontinye e plak sa ou wè k anndan ekran an plak sa fò transferel tou pou al mete li nan lòt iPhone nan. Kote ke wap jwenn anpil lòt ekran HT, ou pap menm bezwen retire plak la menm. Men pou yon rezon pou yon lòt, plak sa fò ou retire l. Ann kontinye. Toujou sonje lè wap travay nan aparèy elektwonik, fò w dekonekte batri a. Fò w dekonekte batri a. E gen 4 vis ki ploge batri a epi ki e ladan yo anba l tou se la ekran an tou. ploge. Nou pral devise yo apresa poun deploge batri ya avan apresa nap deploge ekran yo. Nou prale byen vit. Lè w fin devise ti plak ki sou batri ya wap retire l epi anba l wap jwenn batri konektè batri ya apresa wap jwenn 2 lòt kab ankò. M di w sa ankò, deploge batri a avan, apre sa w ap deploge lòt 2 ti kab yo. Donk batri a dekonekte, paske sa te tèlman kole sou batri a, men dèfwa se ou pou dekonekte l pou kont ou. Ke lè w fini gen yon lòt kab ki anlè a, li genyen 2 vis ladan l, nou pral devise yo apre sa pou w kapab deploge kab sa li menm.

Ok, sonje m te di sa, nouvo ekran ou genyen an pa vini avèk bouton d'idantifikasyon ou byen touch ID. Donk kounye a la, fò ou retire l pou al mete l nan lòt la. Se sa nou pral fè la, nou pral retire touch ID a pou nou ka mete l, transfere l nan lòt ekran epi n ap retire.

Kounye a nou fin retire touch ID a, nou dekonekte l nan ti konektè sa ki diferan de 6 la, ok, ki vreman diferan. Donk, lò fin dekonekte l konsa, ou pral fon ti leve, pop leve sa pou kapab kon adezif anba e ki kole touch ID ansanm avèk ekran an. Kounya wa pral retirel, wa pral dek wa pase sa tout dousman pa anbal. Paske touch ID a son bagay ki vreman sansib. Senp bagay li ka gate nan menw e lè konsa ou nan pwoblem. Ok nou pral kontinye e travay li, travay li, pran pasyans avel. Konsa pou nou kapab dekolel apresa pou nou rantrel. Ke olye ke ou ta pouse l soti ou sipoze pouse li rantre pou kapab retire l ok se konsa ou retire touch id a apre sa nou pral konekte l nan nouvo ekran an lè n fini ak pwosès la ke nou gen nouvo ekran an la yo toujou vini avèk yon plastik donk asire w ke ou retire plastik sa sou ekran konsa pou pa mete l ansanm avè l paske lap rechofe l epi domaje telefòn nan. Ok kounye a nou pral mete bouton idantifyan an nap pase l pa anba epi apresa nou pral konekte l nou pral fè sa byen rapid ou te wè li genyen 4 vis ladan l nou pral mete vis yo apre lè n fin mete vis yo nou pral mete plak la sou nou pral retire ansyen plak la pou nou mete l sou nouvo nouvo a konsa pou nou kapab kontinye epi pou n al atake kamera a paske sonje m te di w sa ekran sa a pa vin ak kamera donk fò m pran ansyen kamera ki te nan lòt ekran an pou m voye l sou sa. Fò w pran anpil pasyans ansanm ak sa paske li pran tan pou w tache 2 bouton idantifyan an ansanm avèk ekran an. Ok, ann pran yon ti tan n ap fè l pase byen vit pou nou kapab montre w kòman pou fè rès sa ki rete pou fèt yo. Ke sonje m te di w sa, nou fin rantre Touch ID a kounye a la, nou pral vise yo. Nou genyen 4 vis ki pral kenbe pou byen vise l pou byen.

Ok kounya nou pase nan pati pou nal retire plak sa w wè a sou nouvo a sou ansyen an nou pral metel sou nouvo a chak bò nan plak sa genyen 3 vis ladan yo ok nou prale byen rapid pou nou kapab al retire yo epi pase nan mete a an ale byen vit.

Kounye a nap mete li nan nouvo ekran konsa poul kapab e kole ladann epi nou pral mete vis ki te sou kote yo ladann ankò. Ok kounya tout bagay fini la nou pral mete nou pral retire kamera nou pral retire kamera devan paske sonje m te di w sa ekran sa pat vini a kamera devan donk nou oblije retire kamera sa e fè transfè a pou n kapab mete li nan lòt kamera gen yon total de 5 vis ki kenbe kamera sa e gen yon bagay nan kamera sa tou ki se yon konektè ladan donk fò kamera sa konekte pou fò byen pran san pou mete kamera sa chita konsa poul kapab fè kontak avèk ti pin ki anndan pou kamera sa li menm lèw peze power button nan oubyen bouton kouran an pou l kapab mache paske se la tout bagay sa yo kominike nan sèl ti grenn kab sa a ou wè a la donk pran tan w pran san w pou kapab byen lè w fin retire kamera a pou kapab pran san w pou mete l chita byen pou koneksyon sa a li menm kapab pase sinon lè w mete ekran an kò ou ouvri l Ou gen dwa pa menm wè li li menm ou gen dwa panse se ekran sa a ki pa bon. Pran tan ou, pran san ou pou kapab e retire kamera a epi mete l ankò. Nou prale byen rapid paske se kamera n ap retire l la avèk tout konponan k ladan l yo. Nou pral fè sa byen rapid. Ok, nou fin retire kounye a la. Nou pral mete kamera ankò nan e. nan ansyen ekran. Gade byen oryantasyon yo, gade byen pin yo pou kapab aliyen yo byen. Sinon, jan m te di w okòmansman, pa gen kontak k ap fèt. Pran tan w, pran san w, epi fè bagay la byen. Ok? An n al gade byen rapid.

Netwaye sou kote telefòn nan pou n retire plastik nwa sa yo ke Apo te mete pou pwoteksyon dlo telefòn nan kont dlo. Donk kounya la n ap retire yo paske si w pa retire yo y ap fè bulb, bulb, epi lè yo lè w mete ekran an li kapab difisil pou ekran sa li menm chita. Donk pran tan w pran san w. pou n netwaye wè fil la kap soti a la donk nap netwaye nap retire tout avan menm ke nal depoze ekran sa sou telefòn nan sinon ou kapab gen pwoblèm poul rete chita byen chita anndan telefòn nan ok. Kounya nou rive nan moman final pou nal mete pou nal ploge 3 kab sa ou genyen 2 kab pa anba epi ou gen youn pa anlè a ki nan ekran epi pou nou al Ploge batri a. Sonje fò w ploge kab sa yo avan, nou pral fè yon tès nap jis ploge nap jis ploge kab sa yo avan menm ke nal mete kòmsi plak ke nou sipoze vise sou yo a nap mete ploge plòg la epi apresa nape fè yon tès avèk li paske dèfwa ou jwenn ou jwenn nan ekran sa yo ki pa bon donk asire w ke w fè travay la byen konsa lè w jwenn yon ekran ki pa bon pou w pa doute tèt ou nou fin ploge tout bagay kounye a n ploge batri a la fen epi apre sa n ap teste l avan ke mwen mete pòt la ladan l an n teste pou nou gade. Aa, vwala, vwala, vwala, vwala. Donk, ou wè n teste l la avan ke nou vise l, paske se toujou konsa nou fè yo. Nou teste anvan, apre sa nou vise, nou fèmen l, apre sa nou vise, epi kontinye. Vwala.

Iphone nan gen 2 dan devan nap mete li anvan nap rantre yo anvan apre sa apre tout rès iphone nan rantre byen swa byen swa iphone sa li menm lap rantre epi nou annik peze pou nou asire n ke tout pòt yo antre kounya 2 ti vis ke nou te Mete yo, mete de kote yo nou pral mete yo. Sonje m te di w sa pou n fini, vis sa yo ou pa dwe mete youn nan lòt ok, paske li ka andomaje anndan iPhone nan kote pou ti bouton vis yo ye a. Donk pran tan w mete vis sa yo de kote, yon kote ke w kote ke w konnen sa se pou goch, sa se pou dwat. Lè n fin vise l, nou pral fè yon Hard reset, m pa konn on redemaraj dur, on redemaraj dur konsa pou si te gen fonksyon ki pat fonksyone pou fonksyon sa yo menm yo rantre nan plas yo tout. Chak lè w fin ranplase yon ekran fò ou asire w ke ou fè on hard reset nan iPhone nan konsa pou asire w ke tout bagay mache byen. Ok pou fè hard reset la wap peze power button nan oubyen bouton kouran an oubyen bouton ouvri a epi wap peze volim nan pa anba asire w ke ou pa peze volim nan pa anlè ou peze volim nan pa anba konsa pou kapab fè hard reset la. Tout ti fonksyonalite, tout ti bagay ki pot ko pran pran manm yo pou yo ka pran manm yo. E wap gade kounye a la, iPhone nan ap demare, epi nap tann li pou nou jis annik mete modpas ki te sou li a, epi pou nou rantre nan tout, pou nou al teste tout fonksyon yo. Donk m pa bezwen fè tout bagay sa yo, ou menm ou kapab fè tès la pou kont ou. Ok, lè yon moun fin ranje yon iPhone pou ou avan male fòm diw sa, asire w ke tout fonksyonalite iPhone nan ranje avan menm ke w deplase. Kamera yo se youn nan bagay pou w teste, e mikro w fò w teste mikro w, Touch ID w fò w teste Touch ID w avan menm ke w deplase. Paske kamera telefòn nan ka ap mache epi gen rès bagay sa yo lè w rive lakay ou se lè sa w wè yo pat mache ok. Mèsi paske w te gade videyo sa a avèk nou jodi a e aprann yon bagay anplis ansanm avèk nou paske se objektif nou sa. Ou menm ki poko abone ak Teknoloji an Kreyòl, sa w ap tann? Fè sa jodi a menm, w ap jwenn nou sou YouTube, suiv nou sou Facebook ak Instagram. E si w ta vle rantre an kontak avèk nou tou, ou ka ekri nou sou technologiencreole@gmail.com oubyen tou ekri nou sou WhatsApp E vizite sit wèb nou an ki se www.teknolojiankreol.com Nou kase randevou pou samdi si Dye ve. Babay.